Bonjou tout moun! Non pa mwen se Stainty Wilkinson. Jodi a se mardi 5 me 2026. Se toujou yon plezi pou nou sou panel sa ansanm avèk ou. Notamman panel sa se li gen li reyini e trio a d'habitude men jodi a n ap jwenn mwen menm pou kont mwen. An palan de Andy Christo epi Bigòf Lotir. Jodi a nou gen pou nou pale de Inter de Milan, ekip sa ki sakre chanpyon an Itali pou yon 21 nyèm fwa. Men nou pral komanse, si nou ta komanse pale de Inter de Milan, nou te ka pale de paket bon bagay, nou te ka pale de le fame antrenè ki pa et mitik nan ekip sa, ki rele Elino Era, men nou pap gen sifizaman de tan pou nou pale, men nou kapab komanse nan fin ane 90 yo, kote ki Inter de Milan sa, li te genyen Le trio alman, asavwa Brehme, Matthaus, Klisman, nou konnen apre lwa Arèb-Osman nan ki vin gen tout jwè sa yo, men notamman nan chanpyona sa yo, ki se nan chanpyona ki te meyè chanpyona nan fen ane 80, ane 90 oubyen kòmansman ane 2000 yo. Li te rele, yo te rele, batiste chanpyona sa a te rele Calcio, men kounye a se Serie A. M panse ke Inter te gen yon trio sa a, Alman sa a ki te ede yo goumen avèk Naples, epi Milan AC ki te gen les gros rivaux, a savoir Gullit, Van Basten et Rijkaard. E, m panse Inter sa a, Inter sa a te vin kòmanse e vin pran vitès de kwazè li se nan fen ane 90 yo lè yo te gen laveni de Ronaldo e Youri Djorkaeff m panse ekip sa pa chanpyon an 98 lè ekip sa pa chanpyon an 98 m panse ke sa te genyen tout ti pwoblèm wè te gen la byen ke kounya la li vin li vin parèt pou trè vilnerab ti pwoblèm abitraj sa te genyen entè sa pat chanpyon dayè te gen yon match ki te genyen yon final ki te genyen Menm lè son chanpyona maratonyen li men te gen yon final ant Entè e Juventus. Pa egzanp Entè te premye e Juventus te dezyèm te kon son yon pwen ki te separe yo. Match sa te fèt a Dele Alpi, m kwè match sa te fèt e e mwad Me, Me 98 m kwè Juventus bat 1 e 0, match sa te gen yon pakèt skandal ki pase dayè Ronaldo te mande t al mande abit la menm, Ronaldo pa ka twò jwenn match sa, l al mande abit la bal wè kanè bank li paske pou tèlman abit sa te fè anpil dezòd. Menm ekip Entè sa, menm ane sa tou Entè te chanpyon koup de l'UFA avèk yon antrenè ki te rele Luigi Simoni. Antrenè sa, m panse ke li te fon bon ti pasaj nan Entè. Apre Luigi Simoni te vin gen Marcelo Lippi. Marcelo Lippi, jan nou tout konnen l, se yon antrenè ki pase prezantasyon nan jwèt sa. Dayè se yon nan pou anpil moun se yon nan pi gwo antrenè italyen. Byen ke mwen m pa davi, pi gwo antrenè italyen pa mwen menm se li l ap toujou Ancelotti. E m panse ke E li pi pase nan ekip sa, li pi fè yon miyèt pasaj, li pi pase, Gasperini pase, e se katastwofik, e te gen antrenè ki te rele, ki mouri dènyeman la, sa tap antre Chakta a, misye te fè yon pase nan Entè, m panse e, e te gen yon pakèt pleyad antrenè ki pase, paske moun ki te plis make nou nan antrenè ki pase yo, se la veni de Ektò Koupè an 2001, lè Ektò Koupè fin kite Valans nan, nan, li fè final avèk Valans

2, Hector Cooper pèdi yon chanpyona devan nan dènye jounen an fas Lazio, kote ke yo te gen yon pwen depi yo te bat yo tap chanpyon, men Lazio te bat yo 4 a 2, bon se match sa Ronaldo kriye tankou yon timoun piti, sa vle di se se 2 bagay, se 2 senaryo ki pase nan ekip Inter sa. Menm ekip Inter a te gen Zakewonik te vini

Te gen yon ekip rès jwè Entè te genyen kòmsi Olivier Dacour. Entè te genyen, Milan te elimine yo. Dayè Milan sa ta pral fè final avèk Liverpool an 2005. An 2006, e, e, e, m kwè Entè, Entè, Entè, En, Entè elimine ankò. Yo vin, yo vin elimine devan Villarreal de Juan Román Riquelme an 2006. Yo elimine devan Villarreal paske Villarreal te elimine yo. A sèt epòk, e, e, e, e, Villarreal. bat yo, yo te bat Villarreal 2 a 1 lakay yo, epi yal pèdi 1 zero, nou konnen ke kounye a, fòma lig dè chanpyon an li chanje, sa vle di, lò, lè 2 ekip egalite pa fèt, ekip ki bay plis gòl deyò a, se ekip sa, ki te toujou, jwenn kalifikasyon, men kounye a se diferan, mentnan, e, laveni de Mourinho nan ekip la, bon, laveni Mancini, paske Mancini, apre kalsyo poli a, m kwè yo te fè Inter kado yon tit, yo te bay Inter yon tit sou, sou tapi, e, e, e vè yo. Yo bay e, e, e, e, kèk yon lòt tit, men yo te kite l, yo pa t. Ase, apre sa, An Mancini pran 2 ou 3 tit lè Inter vini paske Juventus te, avèk Milan, te, Juventus, dayè Juventus te kraze, Inter te pran Patrick Vieira, Inter te gon, nan Juventus, m kwè Inter te vin kon- konstwi yon bon ekip, L'avenue de Maicon, yon seri de rè jwè. Kounye a la, menm jwè sa yo, yo pa t ka

Lè Mourinho, lè yo mande poze Mourinho kesyon a sèt epòk, Mourinho se te antrenè ki te pi, nou te kapab di se youn nan, se te antrenè ki te pi atraktif la, se te antrenè kòmsi ki te pi konkeran, tout moun ta renmen gen Mourinho nan ekip yo, yo mande Mourinho kiyès li ta renmen antrene, li di li ta renmen antrene Efektif Inter a. Efektivman lè Mourinho pale premye ane l la, li chanpyon Calcio a, men Mourinho elimine nan devan ekip Manchester United k al fè final e 2009 la e avèk Barcelone, Barcelone e Guardiola, Kisa Mourinho fè? Nan dezyèm sezon an e Mourinho a, Mourinho fè deja ajisteman teknik, m kapab di taktik, paske Mourinho vini avèk Thiago Motta ki te nan Genoa, li vini avèk Diego Milito ki te nan Genoa, li pran Schneider ki te nan Real, li antre nan ekip la, li vini avèk, li fè Eto'o avèk Zlatan, Eto'o te son, kòm ta ka di, son monnen dechanj avèk Zlatan, Li te rete vini, a di moun yo te di Zaten konsa ke, Map, map pran koup gran zòrèy la avè w, ou pa bezwen ale, Zaten menm wè, tèt li te gwo fò l al nan Barcelone, epi se te byen konte mal kalkile. Donk, e, tout sa yo, se lè sa Mourinho fè youn, e, Entè fè youn nan pi gwo sezon, dayè se dènye ekip an Itali ki chanpiyon tou, se dènye Itali a ki chanpiyon nan Lig dè Chanpiyon, e se dènye ekip, e, se nan 5 dènye ane la, se, se, se ekip an Itali ki fè 2 final, e, e, an Itali, nan, nan Lig dè Chanpiyon. Donk e e e apre sa te vin gon pasaj a vid nan ekip Entè a paske ou konnen se yon ekip kòm si ki te gen yon mwayèn daj ki te trè elve, mwayèn daj ki te trè elve, te gen Stankovic se te antrenè, Maicon, Materazzi, Walter Samuel, Lucio. Dayè ekip sa a se yon ekip ki toujou ret nan tèt mwen, ekip 2010 Entè a. Se yon ekip ki te ret nan tèt mwen. Dayè Mourinho fè e e e Lucio nan kan an te gen Julio César,

Tiago Mota avèk Cambiasso, epi devan yo, pwent wout la, sètadi tèt triyang nan, se te Sneijder, epi 2 atakan kot koulwa yo, se te Pandev, Eto'o, Pandev adwat, Eto'o agoch, epi Diego Milito. Se te yon ekip ki te byen bati. Men kounye a la, apre sa, te vin gen yon pasaj a vid, kounye a la, epi nèg yo te vini, nèg yo te pran Gasperini, Yo te pran banm, twa kèt nan trinèk pase, yo pran Gasperini, yo te pran e, e, e, e, e, Olandè a, e, e, e, e, e, Frank Debou, lè di Frank Debou parèt, se te echèk sou echèk, Mancini te fè yon dezyèm pasaj tou, ki pa t, ki pa t reyisi anyen. Kounye a la, apre sa, te vin gen yon chinwa, ki te pran, yon envestisè chinwa ki te pran Entè, men, envestisè chinwa sa ki te pran Entè a, e, e, e, li pa t pote bon fwi. Paske gen anpil dèt ente te vin genyen, fwa ente, ente, ente pat ka e parèt an Ewòp, ente pat, ente, lè ente, lè, lè nèg yo pran, nèg yo te vin pran Spalletti, lè ente ap katri, premye fwa ente ap katriyèm nan chanpyona, lè ente pral jwe Lig dè chanpyon, e si w wè se te yon fèt li te, alòske se yon ekip Se te Juventus ki t ap domine, pa t gen lòt ekip ki te ka enpeche Inter o nivo kalitatif kòmsi te ka pa enche Inter al nan Lig dè Chanpyon, se tèlman ekip la te gen yon pakèt pwoblèm. Nou konnen te gen yon sèten epòk se te Icardi, Mauro Icardi ki te veritab lidè teknik Inter. Pou m montre w nan ki nivo Inter te ye. Men kounya la, apre. Juventus te gen Pepe Marotta ki te gen yon bradfè avèk dirijan Juventus yo. Bradfè a se kisa li? Se te paske Juventus te kòmanse avèk Juventus te kòmanse te genyen nan tèt li pou l te pran Cristiano Ronaldo apre fame gòl Cristiano te bay nan kade final Ligue des Champions 2018 la.

M kwè se Didier Deschamps ki te moute avè yo, Didier Deschamps pa t rete, Didier Deschamps t al pran lekip Lafrans lan an 2012, apre Ewo 2012 ki te fèt ann Ikrèn lan. M panse ke Marotta sa vini avèk Conte, l pran 3 chanpyona. Lè Conte deside ade, misye deside ale pou kèk rezon teknik, epi misye pran Allegri. Allegri vini, Allegri fè plis ke sa. Dayè Allegri pran tout chanpyona, Allegri premye vèsyon an dizon.

Son gwo mesye pou nou ta pou nou ta dwe yo ta dwe trè louab anvè misye nan travay ke misye vin avèk etèl la m kwè misye pase prezidan ekip la kounya sa vle di ke misye mete yon yon stabilite ni o nivo e finans ni o nivo an tèm de kolektif tou byen ke pa yo apa mèg yo mwayen yo genyen men w ap wè misye gen de jwè e pòs yo double pa rapò a ekip Entali yo Entè se ekip ki gen pli bon efektif la. E nan 5 dènye ane la yo fè 2 final Lig dè Chanpyon, donk se 2 ekip ki pa yo pa chanpyon sou yo, se 2 ekip ki te parèt mwen pi fò pase yo, ni o nivo de kalitatif, ni kantitatif, mwen panse ke Inter de Milan fè e ap fè yon, Marotta ap fè yon bon travay, ni an tèm, ni an òganigram, ni an tèm de kali, e ankadreman teknik ekip la, se 2 nèg kòmsi ki ne pou sa a fè a, mwen panse ke Inter chanpyon se 21 èm tit yo avèk yon jèn antrenè ki rele Christian Chivour ki te e se yon woumen ki tap jwe nan nan nan ki te jwe dans un premier temps nan Ajax Amsterdam ki te pase nan ki te vin ki te nan Roma dayè Chivour tap antrene e Parma ane pase men misye chanpyon m panse ke sa li trè trè bon pou pou pou pou pou m te pataje sa avèk gran piblik la kote ke nou tap si nou tap fè kare pale de Inter de Milan gen anpil bagay nou te ka di jan nou di w lan nou te ka pale de li la fame Eleno Herrera, wè sa m di w la, nèg kòmsi ki fè anpil bagay, m pase n ap pale de jwè de mitik, nou te ka pale de Trapattoni ki pase nan nan nan nan nan ekip sa, m panse ke sa se yon bagay pou m pou m pale, w ap jwenn e plizyè nan nou k ap toujou fè Ti rapèl sa yo lan ekip chanpyon chak tan, m panse ke se te, li te bon, li te nesesè pou m te fè ti bat bouch sa avèk grand piblik sa. E pwofite salye tout moun e al anba paj la w ap jwenn de kichòy e w ap jwenn anpil, anpil bagay ki kapab ede nou e w ap ede nou avanse tou nan travay n ap fè a. Paske san nou menm, si n ap tande san nou menm nou pa ka pale pou kont nou. Dèk fòk nou pale, fòk nou jwenn grand piblik la.